Bonjou bonswa e byenveni avèk nou ekise Bladero Sport nan videyo sa. Real Madrid en akò sele avèk lè pwòch de Haaland fanatik foutbòl yo ou menm ki se fanatik Real Madrid ki ta renmen konnen Tout dènye enfòmasyon ki tonbe sou dosye Haaland lan e n ap envite w se swiv videyo sa jiska lafen pou pa rate okenn ti detay avèk nou ki se Bladi Info Sport. Yon lòt bò genyen Diego Simeone ki se Antrenè ekip Atlético de Madrid la ki li menm kapab jwenn revokasyon l nan tèt ekip sila, fanatik yo ou pral tou konnen avèk nou ki se Bladinvo Sport, kiyès moun ki kapab vin ranplase Diego Simeone nan tèt ekip Atlético de Madrid la. Yon lòt bò ke nou pral genyen pou n pale w de ekip Real Madrid la, ki pral genyen pou l resevwa ekip Deportivo Alaves la, se nan La Liga Santander nan kad 25 kièm joune fanatik foutbòl yo. Se nan samdi kap 19 fevriye 2022 akote de 3 zè pou ou menm ki nan peyi Dayiti. Nou pral tou vini avèk lis jwè Carlo Ancelotti konvoke pou ekip Real Madrid la ki pou al jwe fas a ekip Deportivo Alaves la. N ap tou raple w se Real Madrid k ap resevwa match bòl sa nan Santiago Bernabeu a fanatik foutbòl e n a pral tou vini avèk statistik 2 ekip sa yo ki se Real Madrid avèk Deportivo Alaves fanatik foutbòl yo. Kite m pran kèlke segond pou m kapab remèsye tout zanmi ki toujou ap kite yon like, yon kòmantè e ki toujou ap envite zanmi pase abòne ak chanèl nou an. Nou vrèman kontan dèske ou met men ansanm ak Bladi pou travay sa kapab vanse vè lavan. N ap pran ti poz, n ap tounen pou plis detay. Yon lòt fwa ankò, yon gwo bonjou, gwo bonswa avèk tout sipè konekte Bladi Enfo Spò yo. Jan n te deja fè ou konnen, nou t ap tounen apre poz la pou plis detay. Nou te pale ou de Atlético de Madrid fanatik yo e Diego Simeone ki se antrenè Ekip sila ki kapab kite ekip la fanatik yo an nou di ki kapab jwenn revokasyon l nan tèt ekip sa nou konnen Diego Simeone ki pa byen pase avèk ekip Atlético de Madrid la dirijan ekip Atlético de Madrid yo yo vle revoke mesye sa ki se Diego Simeone nan tèt ekip sila fanatik yo non ki vrèman ap site trè fò ki pou ta vin ranplase mesye Diego Simeone nan tèt ekip sa, li pa lòt ki ansyen antrenè ekip FC e Barcelone nan, nou vle palo de Ernesto Valverde fanatik yo, se mesye sa e ki kapab ranplase mesye Diego Simeone nan tèt ekip Atlético de Madrid la kisa nou panse fanatik foutbòl yo kapab vini avèk opinyon pa w nan yon kòmantè pou Bladi Enfo Sport. Yon lòt bò gen ekip Real Madrid la, 1 akò sele avèk les proches de Haaland, jan n te deja fè w konnen nan kòmansman videyo a fanatik yo nou pral genyen pou n vini avèk plis detay sou dosye Haaland la. Ou menm ki se fanatik Real Madrid, m konnen w ta renmen konnen ebyen kòman sa ye nan minit ke n ap pale la. W ap prete m kèlke minit sèlman pou m kapab pataje enfòmasyon sa avèk

pran bagay yo oserye e ki pran bagay yo davans fanatik yo an nou di Real Madrid nou wè jounen jodi a la e ki vrèman bezwen jan de atakan sa yo e nou bral site ba ou la ki se Haaland avèk Mbappé si 2 jwè sa yo ta rejwenn ekip Real Madrid la fanatik yo ekip la li menm li ta bral vin anfòm anfòm. Ou menm ki se fanatik Real Madrid, m konnen w ta byen renmen wè mesye sa ki se Haaland ak tout Mbappé k ap jwe anndan ekip Real Madrid la. Real Madrid ki vrèman p ap dòmi sou dosye sa, fanatik yo ki vrèman pran dosye sa davans pou yo wè kòman yo kapab genyen sèvis Messi sa a sezon pwochen k ap vini la Fanatik foutbòl yo, kisa n panse si 2 mesye sa yo ta rejwenn ekip Real Madrid la lete pwochen k ap vini la? Ou menm ki ta renmen kite opinyon pa w, ou kapab fè l pase nan yon kòmantè. Kòm Bladenzport te palew de ekip Real Madrid la kap gen poul resevwa ekip Deportivo Alaves la, se nan La Liga Santander la nan kad 25 kièm jounen fanatik yo, son match ki pral gen poul dewoule nan dat kap samdi 19 fevriye 2022 akote de 3 zè pou ou menm ki nan peyi Dayiti. BladiInfoSpò ap byen prezan nan rankont sa a sou BladiBoul avèk BladiTv. Se 2 kote sa yo nou pral genyen pou n pote rankont sa a pou ou fanatik foutbòl yo. 2 dènye match ekip Real Madrid la jwe, youn nan Champions League li fè defèt kont ekip Paris Saint-Germain an. Youn nan La Liga Santander, li te fè match nil la, se te fas a ekip Villarreal la. Kòman sa pral ye pou ekip Real Madrid la samdi kap 19 fevriye 2022 fanatik yo akote de 3 zè pou ou menm ki nan peyi Dayiti. Nou pral pase lis jwè ki konvoke la pou ekip Real Madrid la ki pou ta resevwa ekip Deportivo Alaves la. Ann al pase lis sa a pou fanatik Real Madrid yo piske m konnen yo ta renmen konnen nan minit ki n ap pale la a kiyès moun k ap prezan, kiyès ki deja konvoke an nou di l konsa pou ekip Real Madrid la piske match foutbòl sa a ekip Real Madrid la pral jwe a s on match ki vrèman pral enpòtan pou ekip sila. Rezon ki fè m di w sa, ebyen lè n pran 2 dènye match ekip Real Madrid jwe, youn se match nil, lòt la se defèt la nan rankont sa l pral gen pou l jwe nan La Liga Santander la, li ta sipoze jere yon viktwa

Mitan tèren, se Toni Kroos, Luka Modric, Casemiro, Valverde, Lucas Vazquez, Ceballos, Isco e Camavinga. Atakan, Eden Hazard, Benzema, Asensio, Luka Jovic, Gareth Bale, Vinicius, Rodrygo e Mariano. Fanatik yo, nou gen lontan nou pa wè ti bonòm sa ki se Mariano k ap jwe pou ekip Real Madrid. Eske l kapab prezan Ebyen devan ekip Deportivo Alaves. Nap swiv pou nou kapab wè kòman sa ye fanatik football yo. Nou pral pase nan statistik 2 ekip sa yo ki se ekip Real Madrid la avèk ekip Deportivo Alaves la. Nap raplew 30 viktwa deja pou ekip Real Madrid la, 5 viktwa pou ekip Alaves la. Demach min lan antre ou menm. La m pa bezwen menm di w ou menm ki se yon bon matematisyen fè kalkil la, Vladimir Vosport li menm li deja fè kalkil sa, se 37 rankont yo deja fè nan tout listwa yo fanatik foutbòl yo men lè n ap gade nou wè ekip Real Madrid la li fè plis viktwa se 30 viktwa tandiske ekip Deportivo Alaves la li menm li fè sèlman 5 viktwa. Ann tou pase rezilta 5 dènye rankont 2 ekip sa yo pou fanatik Bladi Info Sport. 30 novanm 2019, Deportivo Alaves te resevwa ekip Real Madrid la, son match ki te fini 2 gòl a 1 se an favè ekip Real Madrid la.

Deportivo Alavés la, 23 janvye 2021, Alavés te resevwa ekip Real Madrid la sou match ki te fini 4 gòl a 1, se te an favè ekip Real Madrid la. N ap raple w, dènye rankont yo te jwe fanatik yo, se te 14 out 2021, ekip Alavés la te resevwa ekip Real Madrid la sou match ki te fini 4 gòl a 1, se te an favè Ekip Real Madrid la. Nan 5 dènye rankont 2 ekip sa yo, Real Madrid fè 4 viktwa, yon defèt, tandiske ekip Alaves la fè 4 defèt, yon grenn viktwa, fanatik foutbòl yo. Kisa sa vle di pou ou menm ki konnen 2 ekip sa yo pral rankontre samdi k ap 19 fevriye 2022 akote de 3 zè Pou ou menm ki nan peyi Dayiti, eske ekip Real Madrid la son ekip ki parèt favori ki pou ta genyen match foutbòl sa fanatik foutbòl yo? Ou menm ki ta vle kite opinyon pa w, ou kapab fè l pase fanatik yo, ou kapab di nou e kiyès nan 2 ekip sa yo ou wè ki parèt favori ki pou ta genyen rankont sila a nan kad 25 kièm joune Real Madrid nou konnen se li menm kap kòmande La Liga Santander la avèk 54 pwen. Tandiske ekip Deportivo Alaves la li an 18 tièm nan klasman an avèk 20 pwen fanatik foutbòl yo lè nap kontwole son ekip ki li menm deja Nan dezyèm divizyon la, nan moman n ap pale la, ebyen si chanpyona a ta di li kanpe la, ebyen ekip sa a li menm li deja tonbe nan dezyèm divizyon. Fòk li fè anpil efò pou l kapab toujou rete nan premyè divizyon fanatik nou va konnen pou jounen ki pral gen pou yo jwe yo kòman Deportivo Alaves li menm li pral konpòte l, fòk li pran joune sa yo vrèman oserye, si se pa sa s on ekip ki deja sou wout pou tonbe nan dezyèm divizyon fanatik foutbòl yo. Se la n ap mete yon fen nan videyo sa, n ap remèsye tout zanmi ki pral gen chans pou tande videyo sa e ki pral kite yon like, ki pral pataje videyo sa, ki pral kite yon kòmantè e si w apèn dekouvri nou, Pou la premyè fwa, nap envite ou se tou abòne, aktive klòch notifikasyon an, kite yon like, kite yon kòmantè, epi pataje l avèk zanmiw yo, se pi meyè fason ou kapab ede nou avèk travay sila a. Se te yon plezi pou n te avèk ou, randevou avèk Bladenvosport se pa pou twò lontan pou yon lòt videyo.